Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou chanèl la, chanèl entènasyonal ki ap dekòtike, analize divès fè ki ap fè aktyalite nan mond lan. E jodi a nou ap pran direksyon rejyon Karayib la pou nou al pale w de Kiba. Donk Kiba li menm ki twouve l tou pre peyi Dayiti, se nan kè kontinan ameriken an, nan Karayib la, paske Kiba mèkredi ki te 4 mas 2026 la li menm Ebyen te gen blakawout, gwo blakawout te eklate nan peyi Kiba, donk mèkredi nan mitan jounen an pa t gen kouran, donk sitiyasyon te vrèman konplike pou kiben yo akoz yon pàn elektrik e n ap gade imaj yo tout tan mèkredi swa, donk te gen gwo blakawout nan peyi Kiba, donk moun se lanp telefòn yo ke yo te limen, se limen machin yo ke yo te limen pou yo kapab sikile La Avàn, donk La Avàn yon bon pati Plis pase 2 tyè peyi a te plonje nan fè nwa akoz yon gwo gwo pàn elektrik, e Kiba ap konnen la youn nan anbargo ke li potko janm konnen depi 1962. Nou konnen Kiba anba anbargo ameriken, donk anbargo a li menm la li ranfòse avèk Donald Trump, Donald Trump li menm ki entèdi peyi vann Kiba gaz, Kèlkeswa peyi a pa gen dwa pou vann Kiba gaz e depi 9 janvye 2026 pa gen ankenn bato gaz yo menm ki al akoste La Avàn depi lè a depi apre Etazini te kidnape Prezidan Nicolas Maduro ebyen Kiba li menm pa gen gaz e se sa k fè rejim sosyalis la li menm oblije anplwaye yon politik de rasyonnman Donk pou e wè si ya jere ti kantite gaz ke yo genyen an, men jiska kilè nou pa konnen. Donk sitiyasyon an vrèman konplike nan peyi Kiba. E gen yon gwo desizyon, yon desizyon ki kanmenm istorik ke gouvèneman sosyalis lan, gouvèneman kominis lan li menm li pran. Gouvèneman kominis lan nou konnen ki gen nan tèt li Miguel Diaz-Canel, Miguel Diaz-Canel se li menm ki se prezidan peyi Kiba depi apre ke Raul Castro li menm Li te kite pouvwa a. Se vre Raul Castro pa prezidan akoz li granmoun anpil. Raul Castro preske nan atenn syèk li. Donk men yo di w Raul Castro se li ki toujou gen dènye mo selon ajans près Reuters. Raul Castro gen pouvwa malgre w wè l ekate l sou sèn politik la. Donk se vre se Miguel Diaz-Canel ki devan. Donk Miguel Diaz-Canel li menm li pran yon desizyon istorik e desizyon an se ke leta peyi Kiba yo menm yo aksepte pou des entreprises, kreye des entreprises mixtes nan peyi a, lè n ap pale de entreprises mixtes sètadi nou konnen Kiba, donk pa gen koze de pwopriyete prive. Sa pa egziste, se rejim sosyalis, se peyi kominis pa pa t gen koze pwopriyete prive, donk tout enstitisyon, tout antrepriz se te antrepriz leta ki t ap fonksyone nan peyi a, donk se leta ki te bay moun djòb e se leta ki kontwole tout bagay nan peyi a, pa gen bagay prive. Donk, donk, a sou presyon peyi Etazini, donk Kiba li menm li dakò pou kreye, pou dè antrepriz e mixte kreye nan peyi a, sètadi antrepriz la ap gen yon pati ki pou yon se, ki pou sektè prive e l ap gen yon pati ki pou leta. Men gouvèneman ameriken an di, se vre ap gen antrepriz mixte, Men fòk leta Ku peyi Kuba pa gen kontwòl e sou antrepriz la. Se sektè prive a ki pou kontwole antrepriz la, se pa leta kuben ki dwe gen menmiz sou antrepriz sa yo. Donk se vre te gen yon desizyon parèy ki te pran depi 2021 ke Kuba te pran yon desizyon pou te pèmèt dè antrepriz PME yo menm yo kapab kreye nan peyi a. Donk lè n ap pale de antrepriz PME, n ap pale de Petite Moyenne Entreprise. Donk Kiba te pran desizyon sa an 2021 pou te pèmèt moun kapab kreye antrepriz yo, dè antrepriz ki kapab anplwaye jiska 100 moun. N ap pale la de antrepriz prive. E la tou se te sou presyon gouvèneman ameriken an. Donk Trump li menm ki ap toufe peyi Kiba, son peyi ki pratikman ap toufe lè nou konnen gaz, enpòtans ke gaz genyen nan yon peyi, gaz la ki se yon pwodwi transvèsal ke li ye, donk li gen gwo lavi chè nan peyi Kiba, e moun pa, ti moun pa ka ale lekòl, donk moun pa ka fè operasyon, lopital yo pa ka fonksyone, pa gen manje, se èd imanitè ke plizyè peyi oblije ap pote bay Kiba. Donk e se yon Kiba tanzantan ou tande gen blakawout, donk gen pàn elektrik, avyon pa ka ateri La Avàn. Dayè Air France gentan anonse ke yo pral kanpe tout vòl ke yo genyen sou La Avàn paske pa gen kewozèn. Pa gen kewozèn ki se gaz pou mete nan avyon yo. Donk genyen plizyè Avyon yo menm ki pa vole ale La Avàn ou byen si yo prale La Avàn se nan lòt zile ke yo fè skal anvan yo ale La Avàn pou yo apwovizyone yo paske Kiba pa gen gaz. Donk se yon gwo presyon, se yon kouto ke Donald Trump li menm li mete anba gòj rejim sosyalis lan Nou pa konnen konbyen tan eske rejim sosyalis lan ap gen kapasite pou reziste fas a Donald Trump, paske Donald Trump li la pou 4 an, eske rejim sosyalis lan ap kapab reziste fas ak sanksyon sa yo ke Trump li menm li pran kont rejim nan, il n'est que d'attendre, nap swiv pou nou wè kòman bagay la ye, donk men jiska prezan gen negosyasyon ki ap fèt e Kiba kòmanse ap pliye. ki ba kòmanse ap pliye, ki ba kòmanse ap aksepte yon seri de kondisyon ke gouvèneman ameriken an pwopoze l, ki ba an oblije ap fon diminye sou koze sosyalis la, fon diminye sou koze kominis la pou wè si yo ta bay ekonomi an jarèt, puiske ekonomi peyi Kiba pratikman a jenou Donk son peyi menm pa menm kamyon ki konn ranmase fatra la Havane pa ka al ranmase fatra la Havane. Donk jounen jodi a yon moun ki te konn al nan ti trip la Havane, ki te konn al nan ti trip Santiago de Cuba, ou pa ka al ankò. Donk e Cuba nou konnen son son son trè bèl peyi, son peyi ki gen bèl moun. Men jounen jodi a se yon peyi jounen jodi a k ap fè fas avèk gwo sanksyon peyi Etazini e yo menm yo pran kont rejim kiben an e jounen jodi a se yon La Avàn pandan mitan semèn nan ki te plonje nan fè nwa e imaj yo vrèman viral sou tout rezo yo e a nenpòt ki moman ou ka wè fè nwa sa redeklannche ankò. Se vre te gon pàn kouran men kounya la ou ka wè se akoz gou rejim nan di se pa yon pàn kouran men tout moun konnen Kiba pa gen gaz mezanmi. Donk Kiba se preske tounen Ayiti nan peyi enèjetik, sou le plan enèjetik. Donk Kiba, Ayiti, jiska prezan nan peyi Dayiti, se wè yo bay kouran. Donk se nan sitiyasyon sa ke nou ye. Gen zòn nan peyi Dayiti ki pa janm gen kouran. Gen pwovens nan peyi Dayiti moun yo pa janm wè sa k rele kouran. Donk Kiba pa t kon sa. Malgre otan li te gen rejim sosyalis, se vre pa t gen kouran 24 sou 24, men Kiba te konn gen ti kouran l. Men jounen jodi a bagay la vrèman konplike e se yon Kiba ki kontinye ap plonje nan blakawout akoz Prezidan ameriken Donald Trump e akoz mesye sa tou ki se Marco Rubio ki se Sekretè Deta ameriken an li menm ki dorijin Kiben e rèv Marco Rubio se wè rejim sosyalis lan, rejim kastris lan, rejim kominis lan tonbe nan peyi Kiba.